Alo bonswa tout moun Se Nixon pale de Bitcoin and blockchain technology Koman mwen ke son bagay ki vreman itil Ki kapab vreman ekstrememan itil avèk Ayiti

Devan yon kont bank, yon seri de transfè ou ka voye sou non moun, sa vin koz yon gran pwoblèm. Men avèk blockchain kòm cryptocurrency, li ka rezoud pwoblèm sa yo trè fasil. Moun nan jis bezwen yon kod, moun nan jis tèks yon kod la, jis voye kòb la, ou ka. Ou ka wè kantite kòb la, ou ka wè lè moun nan resevwa l. Tout bagay, tout bagay klè sou blockchain nan. Ou ka wè tout bagay, tout bagay valide. Epi moun nan ka jis kenbe kòd la pou kòm kont li. Epi tou li jis bezwen yon bous sou sou telefòn li. Li jis bezwen yon bous sou telefòn li. Li ka kenbe kòb la sou telefòn li oswa. Ou wè sa m di w la? Men sa vle di, nan, sa vle di ou ka jwenn solisyon avèk yon bank, avèk blockchain. Ou ka rezoud sa pou anpil moun. Paske gen anpil moun Ayiti ki gen telefòn e gen, le pli souvan yo gen aksè avèk entènèt. E sa vle di yo ka itilize, um. bous sou entènèt kòm blockchain, kòm bitcoin oswa ethereum ou cardano gen anpil lòt blockchain ke ou ka itilize pou voye kòb la pou moun nan pou moun nan resevwa l e lè sa ou gen ou pa bezwen peye an twòp kòb. Pou m nan resevwa kòb la. Pou le moman an, Bitcoin trè chè pou fè tranzaksyon sou li. Men gen lòt ki vrèman ba pri. Ou sa m di w la? Pa egzanp, yon tranzaksyon de ADA oswa Cardano ka koute w anviwon 2 a 3 dola.

De apeprè 14 dola sou kòb sa a, ou te ka voye 10 a 14 dola sa a pou moun nan. Ou wè sa m di la? An Ayiti, se yon pakèt kòb sa ye. Donk sa vle di, men akoz ke ou oblije voye pa yon bank oswa yon western union. sa vin koz ke komin nan pèdi kantite kòb la. Ou sa m di w la? Donk se yon pakèt ekonomik benefis ke nou pèdi an Ayiti. Epi tou menm si w te ka di ou pran kòb transfè sa ou bay ou bay li pou edikasyon, jis kontribye pou edikasyon, sa ap vrèman transfòme anpil bagay. Ou konprann? Donk sa vle di pa egzanp Western Union an gwo pakèt. Konpayi k ap opere an Ayiti, y ap fè tout kòb sa yo an tèm de benefis sou do Ayisyen yo. Konbyen kòb ke yo kontribye pou devlope ekonomi Ayisyèn nan? Yo pa devlope anyen. Bon, ou ka, pandan ke ou ka pran kòb sa a, ou ka itilize yon blockchain. Ou pou, ou voye kòb sa yo sou blockchain nan, epi ou jis itilize yon wallet oswa bous. Pou m tradui mo pou mo an kreyòl, sou menm blockchain nan, moun nan ka jis gen yon wallet epi ou voye kòb la sou li, epi moun nan jis konvèti kòb la nan sou dola ayisyen oswa sou dola ameriken sou kont li. Donk, li vrèman enpòtan, sa fè m vrèman enterese de blockchain sa paske se yon bagay ki ka vrèman vrèman ede Ayisyen an Ayiti. Jeneral, donk se yon bagay ki vrèman enpòtan, se yon bagay ke nou sipoze vrèman aprann de li anpil anpil paske sitou gen anpil peyi an Afrik ki ap adopte l, gen peyi ki adopte ki pa egzanp ki gen idantife ki gen ID ki gen idantifikasyon sou blòkchenn nan sa vle di sa.